epizòd premye sezon podkas Nou Vil an Deba. Mwen se Fritelnor Marcadieu, m kontan rejwenn nou pou sèt bèl avanti ebdomadè. Nan dènye tan sa yo, tout vil nan peyi a ap konnen yon seri transfòmasyon Jan n te mansyone nan band anons lan oubyen epizòd zewo a, Institut Haïtien de Statistique et d'Informatique fè konnen selon estimasyon li fè nan lane 2015, gen anviwon 52 pousan nan popilasyon ayisyen an k ap viv nan vil. Pandanstan, anpil konsta montre n vil nou yo ap fè fas ak divès pwoblèm sitou nan domèn anviwònman. Pami vil sa yo, vil ki twouve yo nan zòn fwontalye yo ap konnen yon sitiyasyon degradan ki mache ak pwòp karakteristik yo. Nan lane 2013, Pwogram dè Nasyon Zini pou Lanviwònman pibliye yon rapò sou ansanm defi zòn fwontalye yo ap afwonte sou plan anviwònmantal. Sa deja yon eleman ki montre n, malgre tout divèjans idewolojik, kesyon anviwònman an kòmanse entèpele tout kategori nan mond la. Anfèt, li vin parèt yon evidans nan je tout moun, nou nan yon kriz ekolojik mondyal. Men kesyon nou kapab poze tèt nou, èske kriz ekolojik mondyal sa a depase tout kesyon idewolojik, tout kesyon klas sosyal? Se vre kriz ekolojik n ap viv la entèpele anpil moun atravè mond lan, men li rete yon evidans tout idewoloji ak tout klas sosyal pa anbrase l menm jan. Si sete le ka, le mond sere trè lwen dan la dinamik ki vize a chanje lè donn. Lè n konsidere tout desizyon, tout plan estratejik, tout politik ekonomik entènasyonal k ap domine mond lan, yo fè pati, nan yon sèten sans, pwoblèm ki konstitiye yon sistèm blokaj pou n sòti nan kriz ekolojik la. Nou kwè bò kote pa nou, li se yon ijans pou n kontinye panse ak aji nan sousi pou n miltipliye aksyon ki chita sou konsyantizasyon, sou ansanm pwoblèm anviwònmantal n ap viv jounen jodi a pou n kapab soti nan kriz ekolojik la. Pou rapèl, premye sezon podkas sa ap fèt sou tematik vil fwontalyè e anviwònman. Li ap chita fondalnatalman sou sitiyasyon global anviwònman an ann Ayiti pandan n ap pran kòm baz reyalite de vil ki twouve yo nan zòn fwontalye Haitiano-Dominikani an, ki se vil Beladè ak vil Las Caobas. Premye sezon sa a li gen ladan n 15 epizòd. Objektif la se alimante aksyon konsyantizasyon k ap fèt bò kote aktè sosyal yo ak aktè politik yo sou ansanm pwoblèm anviwònmantal yo. Pou rapousib objektif sila, n ap gen yon seri envite tankou Georges Eddy Lucien Wilbenson Louis, James Darbouze, ki se yon seri pwofesè ki bay tèt yo misyon pou reflechi sou tematik ki gen rapò ak fenomèn teritoryal yo. Men tou nap genyen pami entèvenan yo de jèn ki sangaj dan la lit pou yn tranzisyon ekolojik

Haïti dans le contexte de la crise écologique et ou environnementale mondialisée, Regard sur nos villes frontalières An fèt nou kwè nan kontèks kriz ekolojik mondyal la, Ayiti twouve li nan nesesite pou l aji pou rezoud divès pwoblèm anviwònmantal yo. Se sa k fè, n ap mande tèt nou, kòman aktè sosyal yo ak aktè politik yo ka patisipe avèk. kòm baz vil fwontalye yo pou n pwopoze yon seri altènatif ki chita sou yon modèl vil ki pran an kont espas natirèl yo. Avan nou sitiye Ayiti nan kriz ekolojik mondyal la, li enpòtan pou n fè yon radyografi sou sitiyasyon anviwònmantal zòn fwontalye Laskawobas ak Beladè. Nou kapab di, selon sa nou konstate, selon temwanyaj anpil moun nan komin sa yo, epi selon sa ki rapòte nan plan devlopman 2 komin sa yo, sitiyasyon an vrèman enkyetan. Sitiyasyon anviwònmantal Laskawobas ak Beladè, li karakterize premyeman pa yon diminisyon kouvèti vejetal la. Diminisyon randman travay latè, disparisyon sous dlo, diminisyon kantite dlo nan rivyè yo, epi migrasyon plizyè espès zwazo. Anfèt nou ka di eksplwatasyon san kontwòl resous natirèl yo rete yon eleman fondamantal ki eksplike sitiyasyon parèy sa. Dezyèmman, Nan sant vil yo, gen yon absans bon jan jesyon fatra. Gen devèsman dechè plastik nan rivyè yo ki reprezante yon gwo pwoblèm pou lavi moun nan nivo tou lè 2 vil sa yo. Radyografi sitiyasyon anviwònmantal zòn fwontalye yo, oubyen nan yon sans pi laj sitiyasyon anviwònmantal la, li bay gwo kè kase nan peyi Ayiti. Men, m panse nou pap kapab konprann li pi byen si nou pa gade rapò l ak kriz ekolojik global la. Eksplozyon ibèn ki te kòmanse nan mond la apati lane 1950, nan dat sa a, 70 pousan nan popilasyon mondyal la t ap viv nan zòn riral. Ozanviwon lane 2007, popilasyon ibèn nan rive depase popilasyon riral la nan mond la. Nan lane 2014, peyi nò ameriken yo atenn yon to de 82 pousan dibanizasyon. Lewòp menm atenn yon to de 73 pousan. Amerik Latin nan ansanm ak Karayib la atenn yon to de 80 pousan. Kidonk, Pwosesis dibanizasyon mond la ap konnen depi nan lane 1950 yo gen gwo konsekans sou anviwònman natirèl l. Yon lòt kote, san nou pa antre nan plis detay, genyen eksplwatasyon san kontwòl resous natirèl ki gen yon gwo konsekans sou ekosistèm lan. Kidonk, konpòtman moun vizavi planèt la rive nan yon kote li entèpele konsyans yon bon kantite moun nan mond la. Lastrofizisyen Hubert Reeve, li rezime rapò ant imen, ant moun, avèk planèt la, nan mo sa yo. Li di, Actuellement, l'humain mène une guerre contre la nature, s'il gagne, il est perdu.

Nan sans sa, nou ka di preyokipasyon sou avni planèt la pran espas piblik yo. Sepandan, pwoblèm avni planèt la pa senpman rete nan nivo deba. Yon ansanm inisyativ gwoup ki chita sou koz avni planèt la ta pral kòmanse emèje nan lane 70 yo. Nou kapab site nan ka sa a, ansanm mouvman ekolojis oubyen mouvman anviwònmantal ki te kòmanse layite yo nan mond la apati de sa nou te ka rele yon konsyans anviwònmantal de mas. Li enpòtan tou pou n soulinye mouvman ekolojis la, Padon, mouvman ekolojis la, li kapab defini kòm yon aktivite sosyal ki òganize sou baz konsyans pou fè pwomosyon pou yon lòt fòm itilizasyon resous planèt la, nan lide pou kwape degradasyon anviwònman oubyen nan lide pou pèmèt yon restorasyon anviwònman. M ap repran, Mouvman ekolojis la kapab defini. kòm yon aktivite sosyal ki òganize sou baz konsyans pou fè pwomosyon pou yon lòt fòm itilizasyon resous planèt la, nan lide pou kwape degradasyon anviwònman an oubyen nan lide pou pèmèt yon restorasyon anviwònman an. Sa ki klè, lane 70 yo se peryòd mouvman ekolojis la te kòmanse emèje nan mond la. Men, peryòd ane 2000 yo, se peryòd mouvman konsyantizasyon sa yo kòmanse pran plis espas nan sosyete yo pa rapò ak yon pakèt kriz ki pa sispann agrave. Kriz ekolojik la afekte Amerik Latin nan ak Karayib la enkonsiderableman. Premyeman, pa rapò ak eksplwatasyon k ap fèt nan divès forè ki nan kontinan an, Dezyèmman, pa rapò ak dife k ap pete vire tounen nan Amazoni an, pa bliye yo konsidere forè Amazoni an kòm poumon planèt la. Se sa k fè, jeneralman li parèt nan sant deba k ap fèt sou kriz ekolojik la an tèm jewostrateji. Aktè sosyal yo akòde yon enpòtans patikilye ak forè a. Pa egzanp, nan lane 2009, sèlman apre 9 mwa sou pouvwa, Prezidan Bolsonaro te gentan ap resevwa anpil kritik pou politik anviwònmantal li te mete an aplikasyon, yon politik ki afekte anpil Amazoni an lè n konsidere deforestasyon forè a, rediksyon bidjè ansanm enstitisyon ki responsab pwoteksyon anviwònman nan peyi Brezil. Yon lòt kote, nan peyi loksidan, sitiyasyon politik la te kreye yon sèten enkyetid lefètke Donald Trump te deside retire ofisyèlman, nan mwa novanm 2020, peyi Etazini nan akò Pari a pou rezon ekonomik. Anplis, nan dènye tan sa yo, anpil peyi ap konnen ka ensandi nan forè yo, tankou, peyi Latiki, Lagrès,

pou gen yon seri aksyon sou plan politik, ekonomik, nou ka di jewopolitik tou. Aksyon sa yo dwe chita sou yon etik lavi, sou respè biyodivèsite a. Kounye a, m panse nou ka konprann pi byen sitiyasyon Ayiti a pa rapò ak kriz ekolojik mondyal la. Li enpòtan pou n gade l nan yon dinamik istorik. Piske nan sistèm ekonomi mond la, pou reprand lekspresyon de Fènan Brodèl, peyi periferik yo oubyen peyi di Sid yo, depi nan kòmansman pwosesis istorik sistèm kapitalis la, la nan pale espesifikman de de peryòd kolonizasyon an, yo te sibi yon seri zak piyaj ke nou kapab di ki gen gwo konsekans sou anviwònman peyi sa yo. La n ap pale espesifikman de peyi periferik yo. Kidonk, depi lò, rapò miwo-miba ki gen antre les pays du centre et les pays périphériques li kontinye ap kreye kondisyon pou peyi periferik yo vin pi vilnerab pa rapò ak kriz rechofman klimatik n ap konnen jounen jodi a. Nan sitiyasyon depandans sa a, ou vin jwenn tout desizyon ak ekstrateji ki lye ak jan konfigirasyon espas ayisyen an ap fèt la, yo fabrike suivan lè direktiv dè gwoup denterè ki se twouv dan lè zespas politik, ekonomik dè grand pwisans kapitalis.

Pou n retounen nan aspè istorik la, n ap sitiye pwoblèm anviwònman an ann Ayiti nan plizyè moman istorik. Nou te ka kòmanse ak peryòd kolonyal la, men n ap plis mete aksan sou yon moman patikilye nan peryòd apre endepandans peyi a. Premye moman an nou konsidere pou n montre kòman pwoblèm anviwònmantal la li evolye se peryòd gouvènman Jean Pierre Boyer a. Avèk Kòd Riral 1825 la. Nou konnen apre revolisyon an, Lafrans te enpoze Ayiti pou l peye yon lajan sou baz dedomajman. Bwaye ta pral mete yon Kòd Riral ki se yon retou a lesklavaj san le non, an kèlke sòt, pou egzije peyizan yo travay, nan sousi pou l jwenn lajan pou peye lajan sa a. Youn nan enjenksyon ke Kòd Riral la ta pral fè sitou sou mas peyizan yo alepòk, se fòse yo travay, plante. E youn nan kòmès gouvènman te konn fè nan epòk sa a se vann pye bwa ak yon seri de peyi tankou Etazini ak Lafrans. Se sitou nan milye riral yo pye bwa sa yo te konn sòti. Depi lò, kriz ekolojik la koumanse agrave. Nou di agrave, se paske dinamik ekolojik sosyete kolonyal la, li te patisipe nan degradasyon anviwònman an. Dezyèm moman nou ka konsidere, se peryòd lokipasyon blan meriken an. Avèk enstalasyon yon seri konpayi, tankou Sipa, Hado, ak lòt ankò, ta pral gen ekspwopriyasyon tè nan men peyizan. Premye konsekans dirèk enstalasyon sa yo ta pral genyen, se disparisyon pye bwa sou tè sa yo. Peryòd sa a, li te make tou pa sa nou rele campagne de rejete, kote sou pretèks yo t ap chèche elimine sipèstisyon yo te Koupe anpil pye bwa ki gen yon karaktè sakre pou relijyon vodou a. Anfèt, konsekans kriz ekolojik la mete ansanm ak kriz politik, kriz ekonomik, gen gwo konsekans sou biyodivèsite a, sou sante moun. Li agrave inegalite sosyal yo, prensipalman inegalite ki gen ant fanm ak gason nan mond la. M panse n ap gen tan pou n trete aspè sa yo nan plizyè epizòd k ap vin apre yo. Avan nou mete fen nan epizòd sila, li enpòtan pou n sinyale pou n konprann difikilte zòn fwontalye ayisyen yo ap konnen sou plan anviwònmantal, nou dwe pran an kont divès lòt domèn ki lye ak anviwònman an tankou politik, ekonomik, relasyon transfwontalye yo.

Li rete donk yon evidans ke zòn fwontalye ayisyen yo ap konnen yon degradasyon anviwònmantal ki mande pou gen yon seri aksyon ki poze pou remèdye ak sitiyasyon malouk sa a kote kouvèti vejetal la prèske fin disparèt. N ap raple, nan rapò Pwogram dè Nasyonzini pou Lanviwònman an, li fè yon seri rekòmandasyon nan yon lojik transfwontalye, tankou

pou yon pi bon analiz ki pran an kont reyalite zòn fwontalye yo. Men li te enpòtan pou n te soulve sa nan kad konteksyalizasyon nou t ap fè sou kriz ekolojik mondyal la. Mèsi ak Rovinsky Vincent pou sèvis teknik yo, ak Nadia Gabriel epi Fritzer Charmant pou sipò yo nan pwodiksyon kontni epizòd la.